Salut salut tout moun, salut YouTube ankò nou retounen, nou retounen ankò pou nou vin fè yon lòt videyo, yon lòt videyo reaksyon. So mèsi paske ou toujou ap gade nou, mèsi paske ou toujou ap ankouraje nou, epi mèsi tou paske ou pataje nou bay lòt moun. So nou vin nan la ankò vin fè yon lòt videyo reyaksyon, nou retounen avèk yon lòt trè trè trè bèl mizik de Wendy ki se Bris li. M wè mizik sa pat tèlman fè bri, m wè mizik sa pat tèlman mache, but m pa konnen si rive l pat rive sou moun yo oubyen moun yo pat twò renmen mizik sa men Ahh tout mizik sa pa fè gwo bri jan pou l te fè l la oubyen mizik sa pa tèlman mache jan pou l te fè l la mache a m pa konnen m pa t ayiti lè mizik sa sòti men m kwè mizik sa pa t mache twò twò twò byen men li toujou an siksè malgre sa li toujou an siksè sou youtube la w ap gade w ap wè mizik sa gon bon ti valè view li gon bon ti valè like epi l gon bon ti valè Nan kòmantè, gen mizik ki sòti nèg yo mizik yap di k cho cho cho ki pa menm gen valè view sa mizik sa genyen men mizik sa preske gen 1 an 1 an edmi l pral genyen konnya view l genyen fè nan 1 an edmi gen nèg ki gen mizik yo ki tap cho cho ki gen 2 3 zan k pa gen view sa yo so Malgre li pa fè siksè pou l te fè a, li toujou fè siksè. So nou pral fè yon ti reyaksyon sou mizik sa ki se Brously de Wendy! Wendy ankò wi moun yo. Eben, nou oblije! Legendary Trap Beats.
Macon Legendary drop beat Nou sonje Legendary? Misye te yon atis li se fè plizyè mizik Misye te fè yon mizik a Wendy misye te sou album Wendy a dènye album ki se Dekontrole a M pa konnen sa k pase misye Èske misye toujou aktiv oubyen l pa aktiv ankò oubyen misye just rete fè beat konnya a oubyen li pa rap ankò Fò m tcheke sa e fò m tcheke sou entènèt la pou m wè ki dènye fwa Legendary lage yon bagay Èske se misye ki fè beat sa oubyen yon lòt nèg men legendary li se no sonje legendary li te konn rap misye te sou album wendy a kote li te fon mizik avèk wendy avèk big jim yon trè trè bèl mizik so fòm tcheke poum wè si misye toujou aktif.

li sanble yon bagay ou vle tande, ou vle danse avè l. Malgre ou ka e, m kwè sa son freestyle misye fè sou beat sa. M kwè son jis yon bagay l annik voye sou albòm nan konsa. E malgre sa li toujou sonnen trè trè trè byen. Trè trè trè byen malgre sa. Tè pa janm fè bèk atè. Yo tout gwo nèg depi se devan m tout moun tèt ata.

Li senp, senp, senp, senp, senp. Ou ka di mizik lan vrèman son chip, son trip li ye. Se chill misye ap chill sou beat la. Kite l amize l sou beat la oubyen lè w drunk, lè w fin byen byen byen bwè oubyen lè w fin byen byen byen high, gwòg oubyen buzz,

Malgre mizik lan se trip misye ap trip wi, se amize l l ap amize l sou bit la, li voye kèk bon ti prent tou wi, kèk bon ti prent bay kèk nèg m pa konnen avèk kiyès l ap pale, se avèk nèg, se avèk fanm, m te ba w chans ou gaspiye l, lè w lage kounye a se ou k ap bwè l. So, misye ap voye kèlke ti prent, malgre se trip l ap trip sou mizik lan l ap voye ti prent bay kèk nèg tou. So, Wendyy, ou konnen Wendyy toujou choute sou tout moun, Wendyy tankou Jay-Z vre, Ou konnen Jay-Z lè Jay-Z lage yon mizik, Jay-Z toujou tande tout sa moun di de li epi lè l lage li toujou ap voye prent bay bay moun, mèt pren yo toujou ranmase yo, eben e menm jan sa a Wendyy fè, li voye pren yo, mèt pren yo toujou ranmase yo. Piti yo pè m tankou Bruce Lee.

Bousli, se te Brousli, yon mizik Wendy te lage, e mizik sa, men, menm jan m te di nan kòmansman an, m pa t wè l te fè gwo bri, men mizik sa ki s on trè trè bèl mòso, ou konnen, s on mizik misye ap chill sou li, l ap trip, ben, a tout sa, mizik lan trè trè trè nòmal, li trè trè trè nòmal. Misye lage kèk bon ti prèt sou mizik sa a tou, li voye pren bay kèk nèg oubyen kèk fanm, nenpòt moun ki mèt pren an, ya ranmase pren an, so, e konsa misye fè l. Se yon trè trè bèl mizik. Si w te renmen travay ki te fèt la, ou apresye mizik lan, ou konnen sa ou te fè, oubyen ou konnen sa ou pou fè pou kenbe chanèl la, pou fè chanèl la rive kote nou vle l rive a. So, se te Bruce Lee, Wendy Lover. Epi tou moun kap gade mizik sa si w ap gade ti videyo reyaksyon sa ou gen enfòmasyon de atis sa ki rele Legendary li te fè mizik avèk Wendy, Big Jim sou albòm Dekontrole a so Endetunable? Eske album nan ede tou nan bouye dekontrole? Sou menm album sa l te fè mizik Big Jim, Wendyy, yo te fon bèl mòso sou mizik sa. Si w gen enfòmasyon de Legendary, w a fè m konnen. Epi tou mwen menm m pral gade sou entènèt la, m pral tcheke pou m wè si misye lage, ki dènye fwa misye lage, si dènye fwa l lage si e te an 2000. E an 2017 ou 2018, m pa sonje ki lè albòm nan te soti non men, e nan epòk sa yo. M pral tcheke pou m wè, pou m wè si mwen toujou wè Legendary. Paske misye te yon trè trè trè bèl atis, misye te yon trè trè bèl rapè. Si w ap gade nou jiska prezan, E mizik lan fin fini so se pale nap pale si w kontinye gade l jiska la fen nou felisite w e nou renmen sa wap fè a nou renmen an paske ou gade nou jiska la fen epi nou fini avèk mizik lan nou fini avèk videyo an epi nan wè yon lòt lè yon lòt lè ankò nap fè yon lòt reyaksyon epi mizik sa ki te e Bruce Lee menm jan m te di l pat fè twò gwo bri bòt ou konnen. e Wendyy depi Wendyy lage yon bagay menm si l pa fè gwo bri jan pou l te fè a lè m di l pa t fè gwo bri a e konpare avèk sa Wendyy fè deja e men ou konnen pou anpil atis mizik sa a se gwo siksè l t ap fè pou anpil lòt atis men ou konnen e Wendyy avèk sa Wendyy fè deja e poutèt sa m di l pa fè gwo bri a men pou anpil lòt atis sa e gwo siksè l ye.